Frères et sœurs la foi, zanmi ki ap tande, ki ap koute nou, nou salye ou dans le nom précieux de Jésus. Ou menm ki konvèti, ou menm ki kwè nan Jésus c'est notre sauveur commun, ou menm ki poko konnen Jésus, C'est un sauveur qui vous appelle il vous etend la main lap tann ke ou vini yo berkay e pou ke mwen menm avèk ou lè nou fè yon sèl nan famiy de Dye nou kapab selebre e glorifye non li nou diw mèsi paske ou pèmèt ke nou kapab ansanm ou pòte enterè a travay sa ke nou ap fè men par desu tou nou vle di Bondye mèsi li menm ki gade nou Li menm ki ban nou enèji ki nesesè, dezi ki nesesè pou ke nou kapab fè travay sa a e pote meditasyon sa yo pou ou. Nou espere ke jodi a ankò yn fwa ou an sante, jodi a ankò ou prèt e dispoze pou tande la pawòl de Dye, malgre sa ki ap fèt otou de ou, malgre anpil fwa pawòl la konn parèt dur,

Senyè, mèsi pou gras ou ankò yon fwa ki manifeste anvè nou. An depi de nou mankman, an depi de nou feblès, an depi de notre désobéissance, ou toujou la pou nou, nou beni non ou pou sa. E si nan moman sa a, ankò yon fwa, nou prezante devan tab beni ou, devan trône de grâce ou, se pou être secouru, se pou obtenir grâce dans nos faiblesses, dans nos besoins. E nou konnen ke ou prèt pou w tande, Ou prèt pou w kapab Seyè Dye di yon mo e prensipalman pale a kè nou afin ke nou kapab rapwoche nou pli prè de ou. Parle à nos cœurs. Nou priye o non de Jezi. Amèn. Ankò yn fwa nou salye ou nan non Jezi. E kòm nou sot li pou ou nan Jan chapitre 15 le vèsè 16. Se pa nou menm ki te chwazi m, men se mwen menm ki te chwazi nou, epi mwen etabli nou Pou ke nou kapab ale, e ke nou pote fwi, e ke fwi sa ka demere, e pou ke tout sa ke nou demande nan non Papa a, nan non m a Papa a, li kapab ban nou li. Se chapit, de levanjil de Jan ki ase koni e nou konnen kòman ke depi nan vèsè premye Jezi ap di je suis le vrai cep et mon père est le vigneron epi tout sarman ki pa pote fwi li koupe yo li rache yo e tout sa yo ki pote fwi li anbeli yo retire zèb ki bò kote yo poukisa se dans le but pou ke yo kapab porte beaucoup de fruits. Donk depi la, dès le début du chapitre, ou konprann ke Jezi bay yon enterè enpòtan o fèt ke chak branch, chak moun ki fè pati de li, tout moun ki ratache yo a li menm, yo pote fwi. Epi li pral kontinye pou l di, non sèlman nou dwe pote fwi e ke nou dwe

Kote ke nou genyen panse nou pou jodi a oubyen lekti nou pou jodi a, li di se pa nou menm ki te chwazi m, men se plito mwen menm ki chwazi nou, lè m fin chwazi nou, mwen etabli nou, mwen voye nou pou ke nou kapab pote fwi. Donk sa vle di ke Cette expression, cette idée de porter de fruit, du fruit, Jésus pran li très au sérieux. Gen anpil moun ki panse ke être sauvé, participer au salut que Jésus donne, se vin chita legliz chak dimanch maten oubyen chak jou legliz la li ouvri epi vin pote 2 gouden nan ofrand, on gwo dola, 200 dola, m pa konnen, epi ça leur suffit. Non, Jezi, kòm nou wè l nan tèks sa a, li bay anpil enpòtans ofèt ke ou pote fwi. Mentnan, Jezi di, Se pa nou ki chwazi m, sa sè kèlke choz de klè. Lòm, avèk sè panse tourne vè le mal, avèk sè panse tourne vè la dezobeyisans, pa t ap janm genyen pou l kapab chèche Bondye. Donk se Bondye ki revele l a nou menm. Se Bondye ki al chèche nou nan bourbiye kote ke nou te ye a, li vin fè de nou sa ke nou ye a, li revele l a nou menm. E se egzakteman sa yon revelasyon ye. Se kèlke choz ki ete kache, kèlke choz ki ete sekrè, epi ou vin konnen l. Nou pa t ap konnen Bondye. Le peu ke nou konnen de Dye a, se pa revelasyon, swa pa la Bib, swa dirèkteman pa Jezi ki revele nou ki sa ke Bondye li menm li ye. Nou pa p mete de kote lè rèv, lè sonj, lè vizyon ke Bondye pèmèt pou ke nou kapab konnen ki moun li ye. Donk, Jezi di, Mwen chwazi nou. M pa t chwazi nou pou n vin pran plezi nou, sèlman kontante nou vin chèche mirak, chèche sèlman kontante nou vin dèyè pwosperite. Li di nou, Mwen chwazi nou, mwen etabli nou, sa vle di mwen bay nou yon plas donè. Mwen ba nou yon travay, donk mwen mete nou chita, nou repoze kèlke pa dan le sali, nou genyen yon bagay ke mwen ban nou fè. E li di, Lè m fin byen chita nou, mwen chwazi nou, mwen sove nou, mwen ban nou plas donè sa, pou ki rezon mwen fè sa? Mwen pa fè sa pou chak dimanch maten vin ret chita la ap bat men. Pou chak mèkredi swa oubyen nenpòt ki lè legliz la ouvri a, nou vin ret chita la, nou konsantre n sou nou. Non, li di mwen fè sa, se pou ke nou kapab Ale, donk sa vle di mete deyò. E se youn nan wòl legliz ke li genyen, li pa janm vle pran o serye. Nou konsantre nou sou tèt nou, nou wè pwoblèm pa nou, nou toujou gon difikilte, toujou gon bagay ki manke anndan legliz la. E kounye a menm avèk sèt istwa de nou tout bezwen gen gwo batiman, nou tout ap chèche pou n gen 5000 moun, 10000 moun, donk sa vle di ke sèt istwa de ale a, e tande la, tande sa, Jezi, e nan televizion la wè moun ale, si se pou nou, nou p ap mete deyò. Donk Jezi di, mwen chwazi nou, mwen mete nou chita Dan lè lye selès avèk mwen menm an Jezikri, pou ki rezon? Se pou nou kapab ale, fè travay ke mwen genyen pou m nou fè a. Si nou sonje, Jan 17, nan lapriyè sasèdotal, Jezi pral di, Papa, menm jan ou te voye m, mwen voye yo tou. Donk, cette histoire de aller, Nan Acte, nan Matthieu, tout kote Jezi ap bay yo pale de grand commission, se toujou pou ke legliz, pou ke se ki son sove kapab ale, al reprezante Jezi. E Paul pral fè sa trè klè nan Romain 10. Son tèks ke m panse ke fò m ta li pou nou, paske li enteresan, Romain chapitre 10, Apati de vèsè 14, apotre Pòl t ap pale kòman ke moun pou yo sove se pou yo envoke le non de Jezi epi l pral di kòman Invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donk si pou yo envoke non Jezi fò yo te kwè ladan l, donk kòman y ap fè envoke l si yo pa kwè? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donk si yo pa tande pale de li, yo p ap ka kwè. Et comment en entendront-ils parle s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donk men pwoblèm nou, c'est que legliz kanpe tout moun anndan legliz la, n'ap goumen pou plas, n'ap goumen pou pouvwa, n'ap goumen pou pozisyon, alors que misyon nou Se, ale, nou tout ta dwe de misyonè, nou tout ta dwe de evanjelis. M konprann ke w pa pral Ayiti, ou pa pral Sendomeng, men kote w ye a, èske ou fè travay devanjelis ke Bondye ba ou fè a? E, anplis de sa, Legliz, tou kòm sa te konn abitye fèt, delege de zòm ke yo pran nan chaj yo pou yo degaje yo peye frè pou moun sa yo si yap deplase pou y ale nan yon lye al preche levanjil. Kounye a nou menm ayisyen nou vin ak modèl pa nou 3 jou deyò, 3 jou kanaval oubyen 3 jou nenpòt ki lè nou chwazi n al fè yon weekend epi apre sa nou tounen donk nou kite moun yo nenpòt kote zafè gade kote yo ye nou lage yo nan men yon moun nou pa konn ki moun li ye sèlman paske moun nan di l rele tèt li pastè li gen yon legliz nou lage l nan men l epi nou la ankò Na retounen lòt ane. Travay nou c'est un travail continu d'aller vers les païens. Donk, Apôtre Paul fè l klè, pou y ale fòk gen moun ki voye. Ki moun ki pou voye yo? E legliz. Se legliz ki cette institution ke Bondye te mete an plas pou kapab voye. Ou pral wè nan Acte 13, pou Paul e Barnabas ale, se legliz Bondye di, kite mesye sa yo, detache yo de nou menm, pou ke yo ale fè travay la. E mesye yo toujou konnen ke yo manb legliz Antioch, lè yo retounen, yo retounen vini la. Donk, nou chwazi par Jezi, par Dye, li ban nou de privilèj ke nou genyen, privilèj sa yo tou yo genyen de responsabilite pou kisa, se pou n kapab ale. Ale epi pou n pote fwi. E ke fwi sa a demere. Se pa nenpòt ki fwi. Se pa annik m ap pote fwi donk m simen nenpòt ki jan, m simen nan debandad zafè. Non. Se pou m pote fwi sa vle di ke ministè ke Bondye ban mwen an fòk se yon ministè ki fwiktye, yon ministè ki gen di siksè ladan l. Se pa pou granmesi ke apotre Pòl ta pral di a Timote, Sa m anseye w la, chèche de zòm ki kapab pou w anseye l tou pou ke travay la miltipliye, pou ke travay la kontinye. Le travay ne dwa pa mourir avèk un nòm, le travay ne dwa pa mourir avèk un fanm. Malerezman, se sa ke nou ap asiste de no jou. Sitou nan milye nou an. Ekskize m si m di li, mwen abitye avèk li, m tande, m asiste anpil de sèzistwa la. Yon nèg te pastè, li pa fè ankenn relèv, li pa prepare moun, li rive nan 70, 80 tan li prale, li mouri, epi sa w tande a legliz la kraze paske li pa t prepare moun pou te pran la relèv pou lè l pa la, pou travay la kontinye. Apotre Pòl, Jezi pral di, fò w pote fwi, e fò fwi w la, li demere. Donk nou p ap fè. Vay ke vay nou pap bat men kom bat anlè pou nou fè travay an ven men se kelke choz de siks ki dwe ranpote siksè ki dwe vreman genyen fwi ki soti ladann. Mentnan nou espere ke trè byento nap kapab ekspoze su menm si se par ekri su lè don di ministè. Genyen lè pastè, lè evanjelis, lè anseyan, Lè doktè e pwofèt si w vle, ou pral wè ke apotre Pòl pral di nan Efezyen, wòl mesye sa yo, se pou le perfectionnement des saints, en vue de l'oeuvre du ministère, 5 mesye sa yo pratikman se de zanseyan ke yo ye, ki dwe nan chan ministeryèl ke yo genyen, y ap fòme moun pou pran la relèv. Levanjelis nè pa un homme ki annik rete pou kont li l ap pati non. Fò l prepare moun. pou ke li fè travay la ansanm avèk yo. E sa k fè w pral wè Pòl te pase l pran Barnabas, li pran, alò, Barnabas ak Pòl yo te pran Silas, yo pran tandòt, yo pran Jan Mak, pou yo kapab ede yo, yo pran Timote, yo pran Tit, pou ke lè yo pa la, travay la kontinye. Donk, si nou bezwen travay pou Bondye, il fò ke. Se Bondye ki chwazi nou paske anpil moun vini se nou ki rele yo paske se zanmi nou nou mete yo nan travay non il faut que cette personne reçoive l'appel de Dieu poul kapab vini nan travay la lè Bondye fin relel lap metel chita lap etablil des privilèges antan ke kretyen cette histoire de satan ap manje moun satan ap fè sesi sa se jwèt sa pa vle di ke ou paka frape wi ou ka frape men bagay malefik ki pral vin adwat agoch sa se pa vre kretyen an A mwens ke Bondye bay pèmisyon l, bagay konsa pa ka rive. Donk Bondye ba w de privilèj, men privilèj sa yo se pandan ke ou prale al fè travay li, e ki travay w ap fè? Fò travay ou a li genyen siksè ladan l. Donk jan nou di a, nou pa prèt chita ap travay, n ap voye wòch Nenpòt ki jan nap voye ròch nan savann nan non, fò nou genyen yon plan de batay, paske pouw jwenn nan la reyisit, fò genyen yon plan ki etabli, fòw konnen egzakteman ki piblik ki sibl ou, kòman m pral fè poum ranje sib la poum rive, chak jou etid ap fèt, mande w ki plan ki gen nan etid, pa gen pyès moun, nou sèlman fè etid poun fè etid, mesaj ap preche jis pou preche, pa janm gen ankenn, esak fè ke kretyen yo pa konn anyen, Paske nou jis ap fè bagay yo pou nou fè yo, donk pa janm genyen yon siksè, yon pwogrè ki fèt ladan yo. Mentnan, konprann byen, genyen de zechelon si m ka di l. Mwen chwazi nou e etabli nou afen ke vous alye, epi li di lè nou fin ale nou pòte fwi, fwi sa a demere, mentenan, Afin ke Nou kapab mande Papa m sa nou vle. Jeneralman, nou pral fini, nou pase nan dènye etap la dirèkteman. Jezi ou te chwazi m, se ou ki te pran m, ebyen m vin kote w pou m mande w sa m bezwen. Non. Il y a une étape, des étapes à suivre. Mwen chwazi w pou w kapab ale, pou w pòte fwi. Mentnan lè w fin pòte fwi, travay ou li ranpòte siksè, ou jwenn viktwa w nan travay ke w t ap fè a, lè sa, w a mande m, w a mande Papa m nan non w, l a ba ou sa w bezwen an. Nou tou senpleman. Jenerasyon pa nou an, depi kèlke deseni, son sèl bagay ki enterese nou, pran Bondye kòm kont an bank nou, kòm bankye nou, nou bezwen, vin jwenn. Nou pran l kòm medsen nou, depi n malad, vin kote l. Men, sa l mande n pou n fè a, nou tout, ikonpri mwen menm, nou fè bak, nou pa prale, gen ensekirite, nou bay tout kalite ekskiz. Men pa gen ekskiz lè w tande w bezwen vin priye pou w jwenn sa w bezwen an, pa gen ekskiz. Paske m bezwen yon bagay nan men Bondye. N ap moute sou do mòn nan, n ap desann nan tou fon tou tè a pou n al ak foto, al ak batistè, al ak paspò pou nou jwenn. Men quand il s'agit de pandan w ap pase sou wout la jwenn yon moun pou preche l levanjil, sa twò di pou nou. Donk, se nòmal ke anpil fwa n ap priye nou pa ka jwenn anyen paske Sa ki alabaz la, nou pa genyen l. E levanjil n ap preche a, jan n abitye di l, s on levanjil n ap di moun vin jwenn Jezi pou l ba ou. Levanjil pa t janm vin jwenn Jezi pou l ba ou. Ou te vin jwenn Jezi pou w kapab sove, pou l kapab etabli ou, epi pou ou menm tou w ale w al rakonte levanjil bay lòt yo. Mes bien-aimés, notre pensée du jour li di, La vie du croyant doit refleter la volonté de Dieu qui lui ouvrira la voie de ses prérogatives. Donk Bondye ap moutre w sa l vle pou ou. E pa ou k ap vin bay Bondye dikte, men sa m vle, men kòman m vle l, men ki lè m vle l, men a ki laj m vle l, men nan ki tan m ap jwenn l. Non! Bondye nou depann de li, se li k chwazi nou. Kote w te ye a, ou pa t sou zafè Bondye. Si Bondye chwazi w, ebyen se ke l gon plan. Kite plan an reyisi. E plan an jan nou wè l la, mwen etabli w, pou w ale, pou w pote fwi, e sètalò, ou va mande. Gen benediksyon nan Bondye. Nou konnen sa. Men, gen obeyisans tou. Gen soumisyon tou. E pa zavan ke nou soumèt a Dye jan ke nou dwe a, n ap kòche zò jenou nou, n ap fon pil bagay, men anyen pap janm mache paske nou refize swiv fòmil la. Nou refize aplike la fòmil ke Dye te ban nou. Se si vous obéissez à mes commandements, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous serez béni dans les champs, dan la vil. Mè byen eme, pandan ke nou pral antre nan wikenn sa, nou espere ke Bondye li ede ou a sispann ap chèche fè tèt ou plezi, paske si w bay tèt ou a Bondye, votre vie appartient à Dieu, ou depann de Dye, sèl sa w gen pou fè se kite w nan men l pou ke l kapab fè sa l vle de ou. An atandan ke nou retwouve nou ankò yn fwa la semèn pwochèn, nou swete ke ou pase yon bòn jounen, yon bòn sware e yon bon wikenn nan men Bondye Toupwisan an. Ke Bondye beni w!